Mwen plis se pa ka kontinye an plis ou son pitit pastè epi m pa renmn ou twò dou ou twò poli m manke m pap janm dakò relasyon sa. Fòm rete M imajine kòman lavi ye. Mesye, wè lavi. Lavi, lavi, lavi, lavi. Franchman, chak moun k ap viv li ka ba l yon definisyon, men w p ap janm ka konprann kòman lavi ye. Poukisa moun ou renmen an oblije ap fè chen nan pye yon lòt? Pou renmen avèl. Ou di kel pa vle renmen avèw hein. Poukisa souvan sak bon pa gen enpòtans. Imajinew pwofesè kap fòme w pou vin moun. Menm ke lap fè 10 ans 20 ans ap travay. Li pap ka achte yon ti bourik pou lal fè kou. Alòske se li, se li, se a lèd de pwofesè lemond ap grandi. Hein? Poukisa sa k bon yo pa gen enpòtans? Poukisa jounen jodi a, peyi nou a lanvè? Nou gade nou hein, tèlman bagay yo anpire, doktè nan tribinal, avoka nan klinik, peyi a tèt anba. Kisa m dwe fè? Hein? Kisa m dwe fè? Ohh koman nou menm nou dwe pran lavi hein poukisa lanmou nou menm li oblije rete mistè yon bagay moun pa ka konprann nan je yon moun ki vle renmen tout bon vre hein. Kok, koman lavi ye? Poukisa mezi moun ka viv oblije nan yon batay ki san ame, san ranfò epi objektif li se pou l pre advèsè? Hein? Poukisa lavi oblije konsa? Poukisa chemen reyisit oblije difisil alòske gen moun ki rive? Bagay yo anpire mesye, bagay yo anpire. Hein gen moun ki reyisi epi chimen reyisit difisil pou yon pakèt moun kot moun ki reyisi yo kòman yap gade moun ki pa reyisi yo poukisa jounen jodia bagay yo oblije a lanvè barikad se avni nou barikad se avni nou san fantom san izo Starrock frèm hein kòman barikad fè avni nou e poukisa nou son popilasyon ki gen timeline pou teddy misye lamizè e lè grangou a twòp pou nou yo pran nou yo eksplòte nou an MP4 pou yo fè vwazen an wè kòman nap pase mizè depi ti katkat nan peyi a hein poukisa bagay yo oblije a lanvè.

Kiyès ak gela baz la? Anfòm wi zanmim.
Poze menm. Ou konnen wi. Ou konnen nèg poze.
Ou konnen m wi. Ou raple yon lè bagay ou te gen yon pwoblèm menn ou te mande m yon ti wifi baz la mwen te pale a tonton. Ak gwo bouch ou a gwo bouch e menm. Non monchè e pa sa menn. Nan pou m se yon bagay ou menm rale pou m ka fè w raple w ti moun. Yow m raple kiyès m raple m te bezwen pale avèk tonton m e pou m te mande yon ti wifi.

M raple menn yon istwa m tande sa fè anpil sa fè sa fè men yon istwa m pap baw manti istwa a pale de vil li pale de vil men yon viyè ke m wè pifò aksant fèt nan istwa menm

Lè w di yo fè presizyon nan estwa ekite nan vil la epi ou wè kisa k ap fèt yo chèche tès yo andeyò vil la. Men kisa k pwouve se andeyò yo ye. Paske m pa wè anyen nan sa yo fè a k gen rapò avèk vil la menm. Se dapre, m te ka di majorite nan yo se zòn andeyò.

E ou konnen reyalizatè lan li la poul responsab bote film nan. Sa vle di se sa ka bo pou li a li fè. E men kisak pase nan. Istwa sa mwen menm m te konnen li. Li se yon patnè ke Leritie. Misye tap viv nan Senmak vrèman vre. Men, arive yon moman, misye vin kite Sen Mak, li vin ale nan Fòtine, nan zòn sa a ke ou wè n ap viv la la. Misye kite Sen Mak, epi l ale nan Fòtine. Men, se pito an di Laviriti. Lè ou di nan Sen Mak la, lè ou ajoute nan Sen Mak la, se kòmsi pou yo ka montre w orijin kote misye te soti. Kote misye soti a, se nan Sen Mak li te fèt, la l te leve. Ya, se la l kòmanse. Epi l vin kite Sen Mak, l ale nan Fòtini. Men se pito laverite. Kè sa w ap di a li enpòtan m ka konfime l bay moun wi men gen moun kote w ap di sa la gen moun ki voye vwa bo mwen la men ki te di si m jwenn moun pou m pale sa avè l paske moun yo renmen gad bagay la anpil men men ou konnen vi avèk non yo bay la epi milye kote w fè l la vin bay pwoblèm. Ok ebyen eseye pataje sa a lòt moun petèt yo ka baw lòt ide, mwen menm se konesans mwen pa rive tout kote ou konprann, konesans mwen pa rive tout kote m di w sa m konnen petèt gen yon lòt moun ki kapab oryante w nan yon lòt direksyon ou konprann mwen? M konprann wi. Ebyen m pa rete non zanmi m, se te yon plezi.
Mèsi baz la.
Anmweyy. Misye di a genlè bon wi. Wè sa pou m ta fè la. Pou m ta fè tout moun konn sa. Paske istwa a bèl men. Gen bèl bagay k ap degaje anndan istwa men. Mèsi. Men antouka pase ak mwen a baz. M pa bliye bay sa vre fò m al gaye nouvèl la.
Lavi Richie nan Sen Mak se yon istwa ki rakonte depresyon yon pitit pastè ak move tretman yo jwenn nan sosyete a. Pitit Tig se Tig. Avan tou, m vle nou konnen e aprann, yon pitit pastè se yon moun tankou tout moun. Yon moun, sosyete a ap egzije pou vin pafè. Yon moun, sosyete a vle fè kwè ki se yon modèl. Pa gen danje pou sa. Pa etone w si w tande yon bri kouri di pitit pastè a se vòlè, chat mawon, mimi-myaw, kidnapè, gang, ougan. Men tou pa sezi si w tande. Yo bri kouri di, Pitit ougan an vin pastè, alòske yo mande pou nou obeyi ak vwa paran nou. Efezyen 6, vèsè premye, 1. Ou menm, ou menm, ou menm menm, lè w wè jan de ka sa yo prezante, se pa dezoryante yo ak kritik, dezimanize yo ak pawòl nan bouch, se pa moke yo.

Plezi nou pou nou oryante yo, pou yo aprann fè sa ki bon lè yo nan move chimen. Paske lè n ap sèvi Bondye fidèl yon kote, nou vin anfas Satan, sa vle di se moun ki pi fèb la l ap atake. Amèn. Ou pral di m manti, pafwa se kritik nou yo ki dejwe yo wi. Nan di pitit pastè pa janm bon, pitit pastè pa janm egal, ban m esplike w yon istwa. Te gen yon pitit pastè ki te gen sèlman kenzan. Nan milye li grandi a, yo te toujou ap fawouche l, di pitit pastè pa janm egal. Li pa t gen ase matirite pou l simonte fawouch sa yo. Li te oblije antre nan pratik fimen, bwè kleren, jis pou l te ka jwenn yon trankilite ak solisyon. Poutan, li pa konnen eleman sa yo pa rezoud pwoblèm. Li rive pa bay fawouch regle anyen pou li, men kounya li vin obsede. Li pa ka fè yon segond. pou li pa fimen ni bwè. Anfèt, pawòl nou yo gen efè pa yo tou. Amèn. M swete mesaj sa a, sa a menm, chanje vi w. Pote solidarite nou yo. Rete ok. Ok? Se zanmi w Richie. Armrich Production, Richmond Design. Koman ye la faz pam nan. Yo non fanmi frè pam koman ou ye. Nèg pa pi mal non.
Eeh m gen yon bagay m bezwen pale avèw ann fòse avanse la non. Monchè sa w konnen k pase. Jodi a se 20 avril, mwen chwazi ekri w jou fèt nesans mwen. Se jis pou m di w mwen fèt tou mouri, sosyalman m krisifye. Mwen ekri w ti lèt sa a nan lide pou fè w konnen lavi pitit gason Richie pa fasil. Men ou te toujou di m rete onèt menm si m ap viv nan yon mond malonèt. Monche sa w konnen k pase? Ou konnen pastè vip mouri? Pastè vip?
Wi. Gen lè frè vip ou t ap di m li pastè. An e nan lafè misye ye? Non frè vip.
Woo hee tèt chaje. Bon se pastè wi. Bon sa pastè. Ebyen misye mouri wi. Sal te gen menm baz. Monchè
Bel ap fon bagay epi misye ale al gen yon timoun konsa epi misye al pran yon timoun apre sa ou ebyen timoun nan malad m pa konnen se mwen idòl la. Men mwen menm m pa gen anyen m ka di nan ka sa paske labib di konsa nou la nou jije. Ah bon. Ebyen m te gen yon lòt bagay pou m te di wi. Kisa li la a?
Ehh
Richie ap Richie ap anmède m m te pale yon bagay avèk Richie. Misye pran pòz li se nèg ki gen gwo kòlè. Nan pale map pale avè misye, misye pran menl kareman l leve sou mwen. Misye banm kou. Pou mwen m konnen mwen menm se yon grenn m ye m pa jwe. Lè m mande enfòmasyon de misye, yo fè m konnen se ou k papa l, e pa vre? Wi mwen k papa misye.
Ebyen pandan m tap vin la gen yon moun ki di m ou anba la, ou tap gade afè sa pou konsa. Wi m te nan machin dèyè w la.
Yo di m konsa ou la, ebyen m te vin jwenn ou pou m pote plent sou misye. Misye fè m konnen ke.